Eske son lot moun map resevwa aswè a la? Wi yon lot moun wap resevwa aswè a frem. Kis poukisa ou kwe ke son lot moun map resevwa?
Paske yon menm jounen jodi a m chanje m remanye tet mwen yon lot fason mwen vle anprann yon lot moun mwen vle fè mwen vle fè yon bagay pou popilasyon m mwen vle fè ke popilasyon m kontan anprann pou m mete yo tout sa popilasyon m mande m e anprann nan lojik la map mache. Se sak fè konprann m chwazi remanye tèt mwen konprann nan levanjil konprann pou aswè a pou m ka fè emisyon sa konprann sou Guerrier Henry. Selon selon enfòmasyon mwen resevwa genyen depi avanyè on tantativ k ap fèt pou gen de rankont ki fèt ant Baz Pilat e Gran Ravin. Eske efektivman gen on demach k ap fèt konsa? Wi e sa e pa manti non. Eksplike nou kouman demach lan e eske rankont lan li rive fèt tout bon vre.
Wi bon nou fè m byen sa vle di ke jodi a m sou m sou premye premye rankont ant dezyèm avni e gran avni bon nou menm kisa m te kisa m te vin wè mwen menm apre lè goumen bay wozmon an. Mwen kontan li dyaspora te rele m yo di bon yo pou sa anfòm yo di anpil yap pale de mwen yo pè yo sesi bon e risk yo pran yo rele m m di konprann sa moun ap pale ap fè lonbi nan lari a pa sa li ye vre se jis chache konn reyalite a lè sa konprann nap konn kiyès konprann ki ta voral lapli a mwen menm mwen te jis di yo sa konsa nou kòmanse nan dyalòg yo di yo ta bezwen yon lapè pou konprann ant Katriyèm avni, Vòlòs. Mwen di l, mwen m bezwen lapè pou tout twazyèm nan. Yo di, kòman n ka fè sa? Mwen di, pou n pa konnen kòm si e voye m ap voye moute, pèsonèl. Si nou te di n konsa, nou di, lè nou pale a nèg dezyèm yo, nèg dezyèm yo di, e pou vòlè, e pou n petèt fè n ap detounen kamyon, n ap fè kidnapin, ki fè, pa ka gen lapè ansanm avè nou. M di a men kounye a, nou pa nan detounen kamyon, nou p ap detounen kamyon ankò, nou p ap fè kidnapin ankò. Sèlman mwen menm mwen bezwen lapè map pran reskonsablitem a popilasyon m yan popilasyon m nan pou m ka fon lapè paske m abitye fèl deja yo di evre m di wi lè nèg yo pale mwen di onprann mwen di yo menm menm reyalite a tou mwen di onprann ok jistis sa nou vle mesye mwen menm mwen poze m men lè sa onprann kris la potko kòmsi koumanse nan goumen koumanse nan goumen 1 an nan 1 an kris la potko fè goumen sa menm menm.

M pap rele Krisla. Paske yo si nèg yo konn yap pale de lapè avèw yo toujou ap fè kout bal gen kout bal chak jou chak jou m gen 3 zan map tire kout bal m pa gen ankenn pwofwi m pote ke se pèp la kap viktim si jounen jodi a mwen menm nou rantre nan kad dyalòg poun wè kòman nou ka jwenn yon solisyon pou pèp la fonksyone alèz yo ka soti katrè di maten. Yo ka soti, yo ka antre nenpòt lè yo vle a, yo ka antre setè, uitè, dizè. Se yon bagay k ap bon pou popilasyon an, m ladan l. Sak bon pou popilasyon an, m ladan l. Ebyen yo te di kounye a, an nou koumanse balanse lapè a. Kounye a ou menm atout kou kòmsi kris la koumanse antre nan kad. Ti kout ban ansanm avè nou.

Si lap chache yon solisyon lap toujou ap ti kout bal sa pa solisyon lap chache se jous sal vle fè lap kitel fèl lè konsyans li koumanse touchel la wè konprann ke sal la di nan vin son lòt moun devanl kounya vrèman vre tout kout bal kap tire yo ti mesye pa met ti dout anpil anpil fè kout bal mwen pa janm al nan goumen kounya lè nèg yo vin wè sa vre mdi yo konprann epi sa rele mdi yo epi sa wè wap goumen la epi ti mesye toujou ap tire grenn bal ansanm avèm mpa janm konprann antre nan goumen pou sèl rezon. Fò w respekte mo w. Yon gason rete yon gason. Vrèman vre, nou fè pa bèl konferans, Ezekyèl pa al ansanm avè l, gen lòt jèn ki pa al ansanm avè l. Vrèman vre, nou kòmanse a panse se sa pè a. Dyaspora a yo tou se sèl moun, gen dwa pale de dyaspora lòt bò a. Dyaspora katriyèm, se sèl moun ki envèsti fòs yo tou pou yo antre nan kad dyalòg, yo rete la soude, menm kout bal ap tire 24 sou 24, yo ret soude sou lapè a la. Mwen menm, ki sa m te vin wè? Mwen a tout goumen ap tire, a tout gen kout bal kap tire mwen rele popilasyon an, mwen di jounen jodi a mwen menm mwen pa sou goumen ankò. Yo di sak fè sa di la vre. Yo di yo wèm pa lan goumen yo pè yap kite yo prale yo prale. M di mezanmi nou mèt tèt frèt nap jwenn solisyon pou gon lapè nan blòk la. Mwen menm sak fè m pa vle goumen ankò, m gen 3 zan map tire kout bal m pa pote ankenn pwofi, men zòn nan men machin paka pase anlè isi. Zòn nan pa gen vi ankò. Te konn gen blokis devan pòs Soudan la. Pa gen ankò. Nou te konn mache djoune. Pa gen ankò. Mwen m ap rete sou silans mwen. Bondye gon jan Bondye gon jan li reyaji. Bondye pral fè mirak li pou nou. Mezanmi nou wè gen kriz konsyans. Sa t si nou son moun ki santi pa ka ale nou pa t al fè 2 twa jou deyò. Ret sou konsyans mwen. M ap gade. M ap antre nan kad. Gen dwa antre nan kad dyalòg ansanm avè m. M ap antre nan kad dyalòg ansanm avè yo. Tout sa yo mande m kab bon pou popilasyon an tou, mwen konprann. M ap dyaloge ansanm avè yo sou li pou m wè kòman ka gon lapè. Tout moun yo di e vre? Wi, m rele moun yo m chita ansanm avè yo menm, nou pale. Menm kote a tou, bon, menm kote a dyaspora vin rete vin rete tou, nou repale. Ezekyèl rele, anpwann vin rele Ezekyèl, anpwann rele Krisla. Epitou anpwann gran dyalòg fin. Nou kòmanse balanse pou pwosesis lapè a. Yo dapre m di m. Mwen menm mwen te mande Ezekyèl, Sa nou ka fè kòm konkrè, kòm si pou popilasyon an? Nou pa vle fè yon bagay pou l lage mòde. Nou pa vle fè yon bagay gen yon swivi pou l gen yon kòm si ki ladann nan sa n ap fè a. Nou vle fè nou vle fè yon bagay ki rete konkrè pou popilasyon an pou lavi, menm ki n pa ta la ankò. Si e dèyè do m, kòm si, lapè sa kraze m pa p gen pwoblèm. Men si e devan m li kraze m ap santi m wont devan popilasyon an. Paske si nou gen. Tout zam sa yo anndan Granrasi, moun yo pa ka viv alèz, tout zam sa yo ap ann Nanti, moun yo pa ka viv alèz, tout zam sa yo nan Dezyèm Avni, moun yo pa ka viv alèz, e kòmsi nou pa t moun pa t bezwen gen zam nan. Si jodi a nou gen zam, moun yo ap viv nan mitan zam, fò moun yo ka alèz. Si moun yo ap viv nan mitan zam yo pa ka alèz mezanmi, lè w gade pou w wè, katite moun Senkyèm Avni, Katriyèm Avni Bòlòs, w konprann? Yon konprann moun ti bwa ki pral dòmi ta moun tou konprann sak gen moun ki te prete sèman granmoun granmoun nèt fòk konprann yo pap dòmi ka konprann ka frè sè gen sa yo te dòmi nan machin gen dwa gen sa yo te dòmi devan legliz gen dwa konprann al lage yo san mask tou m di jounen jodi a mezanmi pou si yo konprann nou se lidè blòk nou se nou kap jere blòk la nou paka bay moun nou alèz e kòmsi nou pa anyen mwen menm mesye mwen la pou lapè. Tout sa nou di l ki nan avantay popilasyon an, ke nou pa renmen l, jis di m li, mwen konn m ap mete tout ekip mwen sou menm prensip la pou n wè kòman n ka ba moun yon chans. Bon, tout nèg yo rejwenn mwen ansanm ap di yo tou. Yo vin konprann reyalite a tou. Epi tou gen anpil nèg tou ki antre nan kad dyalòg avè m, nan dyalòg ansanm avè m yo pou lapè tou. Yo sanble wè jounen jodi a n ap fè yon bèl ti rankont antre Katriyèm Avni e Gran Ravin. M santi yon bann moun yo koumanse gen yon kè kontan. Eske eske eske rankont lan te fèt jodi an e ki moun ki te patisipe nan rankont sa?
Moun ki patisipe, moun kè kontan, moun zòn yo ki pati, moun zòn yo ki te patisipe nan rankont lan avèk Phanor ki te vin dèyè moun yo la. Patnè ki konn fè emisyon nan Prisca la te vin dèyè moun yo la, te deplase al dezyèm avni al fè moun sa yo jwenn a Ezekyèl, a Anvèt avèk moun avèk moun katriyèm. tou ki te la an pran ki te met tèt yo ansanm an pran ki te ki te fistre de sa yo fistre yo tap pale de sa an pran ki rive yo tou yap pale de sa ki an pran ki fèt tou yap pale se sak fè an pran nou te kòmsi kòmanse balanse an rankont sa pou son sòt de bagay pou nou ka fè yon sòt de pwòpte nan zòn nan kote a nou te mande pou Ezekyèl kòmantè pou an pran jis pran reskonsablite l pou l wè kòman Pannis ka fè moun nan Bann Gran Avni yo, Sikem Avni, konprann, rejwenn avèk moun Katriyèm yo, pran pèl bourèt, konprann, kachnen, pou yo te koumanse pwomèt nan zòn nan pou yo al pran lòt ekriti pou zòn sa vin zòn blan. Pou n te pou n ta fè pwòpte, ke, konprann, pou wout la tou ki gen tè lan wout la, n ta bezwen traktè avèk yon yon machin CNE. pou ta kòmanse pran bagay sa yo voye jete pou nou, nou di anpwen si gen moun ki ka fè kèk entèvansyon sa yo ta fèl pou nou dimanch pou nou wè kòman nou pran nou te ka balanse nan pwosesis sa pou moun yo te ka an konfyans. Ok kounya kòm moun yo bezwen an konfyans eske ou menm ou rive pale avèk Ezéchiel ou pale avèk Chrisla kisa nou antann nou pa egzanp sou kesyon sa? Bon sa nou antann nou kòm ki konkrè. Koken sou kesyon sa yo. Mwen menm, mwen di, si kòmsi jounen jodi a, se nou menm se desann kòmsi yo di detounen kamyon ki te kòmsi chwazi kòm pwoblèm. Konprann nou menm Gran Ravin nou pa ladan l. Si kòmsi yo di òganizasyon kidnapin te chwazi kòm pwoblèm pou yo, kòmsi yo di se pou sa yo t ap goumen ansanm avè nou, nou menm nou pa ladan l. Kòm depi lè dyaspora te kanpe nan dyalòg yo te di men sa nèg yo pa renmen, nou te jis tou kanpe nan nou menm. Nou pa ladan l. Kounye a, jounen jodi a, mwen menm, mwen, mwen, mwen menm m di sa m te, mwen, mwen m bezwen kòm lanvi m pou mwen kòm istwa pou m viv li, se wè machin ap pase sou dal blo, gen blokis, jan te konn gen blokis sou dal yo. Mwen sa m te wè kòm nan ranpwen a jandam ki ranpwen m te wè k t ap fè pi bèl plezi pou mwen ke m rejwenn. bèl vit te konn gen nan zòn yo sèlman. Ok Mwen di se sa ok pa gen pwoblèm sou sa non on se Mwen di pou Mwen di pou pou nou fèl nou konnen politisyen ka kraze mouvman lapè sa lan men nou ki nèg kap konkrè konkrè kwè lan sa anprann nou pral di la Mwen te di anprann map desi mwen mpran desizyon m si mwen anprann son lidè politik ki ka fè lan boule kawotchou lan matisan pou kraze lapè m nan m deja pa ladan nèg yo di tou e sa yo vle tou. Konprann? Yo di yo di sa yo vle tou. Mwen di m tou prè m ladan l. Sa vle di tout sa k ap konprann nou santi ki ta bay pwoblèm, ki ta deranje nou, jous di m li pou m rele baz mwen m fè yo konnen l pou n balanse sou sèl pwosesis.
Se kanmenm on pwosesis ki ekstrèmman enteresan, men ou sot di l kòm si fò machin retounen, fò lavi retounen nan gran ravin e nan zòn ki bò kote gran ravin yo. Ou di fò machin pase, fò moun sikile jan sa te konn fèt lontan, fòk gen blokis kòm si jan te konn gen blokis moun ap monte desann, men epi fòk fò zam sispann tire. Mwen konnen ke Ezekyèl e Kris la ou menm nou, nou sanse prèske antann nou sou kesyon zam tire a, men pa bliye, zam yo ap toujou ret la. È, èske ou, ou pale avèk de moun e, e, e, e, e, e, nan, nan, nan, nan Dezarmeman an, nan Komisyon an, CNDDR, è, è, èske ou nou pale avèk de moun anndan Leta a tou, piske se nou menm ki kòmanse inisyativ lan avèk dyaspora a, men pa bliye, zam yo toujou la. Eske kòmsi moun yo pral pral moun kafou ka di monchè e ti lapli di tout bagay kanpe m pase eske kòmsi moun ki pral kap soti nan sid ka pase avèk fasilite piske yo konnen ke zam yo toujou la kou kouman nou jere kesyon sa avèk CNDDR. Map di yon grenn bagay menm ke nou te bay tout zam gran avil tap toujou ka gen zam gran avil map di yon grenn bagay tou frèm wè zam ki gen anndan gran avil yo lan men moun yo yo pa lan men bèt. Yo pa janm yo pap kondi tèt yo se moun kap kondi yo tande banm diw se pa problèm zam nan ki la k problèm nan se problèm konsyans nou poko nou pa janm pran nan lavi nou ki bay ki tout problèm nan wazyèm nan se zam nan ka lan men nou zam nan ka ret li pa janm egziste men jounen jodi a nou ka gen zam nan tou nou ka gen zam nan tou yon lè zam nan gen dwa pale tou.

Kòm leta. Ti mesye, m wè nou fè yon bèl bagay, nou wè machin ap sikile, tout moun ap sikile, tout moun kontan, tout moun ap bay bwa, bat bravo, m ap gade tout bagay yo sou rezo sosyo, tout sou radyo, tout moun ap felisite, konprann nou fè yon bèl travay. Kisa nou bezwen anndan Gran Ravin? Mwen m t ap byen, m t ap tou kanpe pou m di m bezwen sant de sante. Men sa vle di ke Jounen jodi a, n ap pale de CRDDR. Vrèman, se mwen ki te dyaloge sou li ki te fè CRDDR gen CRDDR. Ki sa yo fè pou ti lapli? Anyen! Sa vle di pou m demontre w politik Ayiti pa yon bagay ki pwòp menm. M fè bèl bèl entèvan bèl entèvyou nan radyo ou. Ki sa w te wè leta leta anprann fè pou nou? Anyen! Men jous nou menm nou toujou rete anprann sou lòd nou. Men CRDDR monte monte ou ka di m konbyen mwa l genyen? Oubyen konbyen ane l genyen tou?

Non men yo sou sonje sou sonje mwen bon map baw 2 3 repons dènyèman nan lasalin nèg yo te resevwa zam nan chada bon men malgre bagay chada a retounen e janl tounen la men m te wè nan lasalin nèg yo ale yo resevwa zam.
Yo resevwa zam, men se ki solisyon an te jere lè te resevwa zam nan? Wap dakò jodi an plizoumwen e gwo konfli ki te egziste nan Lasalin ant baz Ti Junior avèk lòt baz ba la, anfèt nan zòn Lasalin ba la plizoumwen gen machin ki sikile, moun mache eksetera ba la plizoumwen, kontrèman avèk jan te gen gwo pwoblèm nan. Nèg yo met tèt yo ansanm yo ini yo chwazi yo mete ba yo plizoumwen. Sa vle di ke jounen jodi a la tou, e menm kon sa tou l ka gran, li ka gran avni tou, e pa pliz ou mwen ka vin dous tankou yon siwo tou. Men se pa zam nan k ap fè l pa dous. Sa pa gen yon grenn zam gran avni ou tande yon lobo pete epi tou gran avni pi rèd ke chan siriyal. Ou e pa konn pwoblèm nan. Sa vle di ke se moun k ap viv anndan gran avni. Sa vle di zam yo, yo menm, se nan men moun yo ye, se nan men moun yo ye, se moun k ap dirije yo. Jis yon pwen leta ka vin nan Ris li chita. Nan kad dyalòg nou wè tou ka de bèl bagay kap fèt gran aveni gad ou gad ou wè pa gen tout zam gran aveni ap fè ap fè agoch ap fè adwat wi e gad ou ap gad ou ka wèl pou ti bwa tou kòm si zòn sa yo pa janm konnen ki gen zam menm menm menm non sa vle di ke gon bagay ki fonde ki gon sans ke tout moun renmenl ke menm nèg kap kenbe zam yo ou konprann antre nan lojik la yo wèl bèl. Ke yo renmen l, sa vle di ke menm si yon konn zanmi pa rive yon kote pou l ta pale, w ap wè tout moun ap rele anmwey menn. Hum trè enpòtan. Jodi a m ap pale avèk yon lòt Ti Lapli, se pa menm Ti Lapli l te ye lontan ou sot presize sa pou mwen. Men men kounye a di m, mwen konnen ke nou anpil nan Gran Ravin, e èske ou rive sansibilize tout lòt nèg ki ansanm avèk ou yo? Èske ou rive pale avèk Bougòy tou? Èske nou tout antann nou sou menm diskou, menm levanjil ke w ap ban nou la aswè a? Wè levanjil sa vle di ke baz mwen sa w ap jwenn nan la li baz mwen toujou jwenn li amoni sa baz mwen toujou jwenn li e sak fè mwen menm m toujou pa janm gen kòb paske konprann pandan m ap ba w bèl ti dyalòg de sou tout sa k nan pòch mwen m toujou anvi ba w l tou m toujou anvi bay paske m pa janm kenbe konprann tout pou kont mwen m renmen manje pou kont mwen tout sa m genyen pou konprann jèn k ap fonksyone gran avè m tout tip tip di moun nan sa vle di espirityèlman m ka di yon grenn bagay Tout moun kap viv gran ravin son grenn zam li ye, li son grenn pyès ki enpòtan menm. Sa vle di ke nou pa ka viv san moun. E sa fèm di jounen jodi a, mwen menm, tout sa mwen ki nan avantay popilasyon m, mwen tou prè pou m, depi m gen kapasite pou m fè l, m ap fè l pou li.
Jodi an pa egzanp, se vre ke negosyasyon yo kòmanse, Mwen jwenn feedback lan, rankont fèt jodi an, Ezekiel vle rantre nan lapè a, ou vle rantre nan lapè a, Krisla vle rantre nan lapè a, ou sot konfime l pou nou ke nou fè konferans kòl, nou pale ansanm. Non, e pa de kesyon, san koupe pawòl ou Mousson, Guerrier Henri, e pa Krisla vle rantre nan lapè a, Ezekiel vle rantre nan lapè a, Tilaple vle rantre nan lapè a. Ou konprann, se nou ou konprann ki oganize l, ou konprann, lapè, nou vle lapè. Ah ok, se nou k òganize l. Nou pap goumen yo konprann nou pap goumen nou pap goumen antre nou ankò nou vle yon chanjman se nou deside si nou pa deside pa gen moun ki ka di yo de chwazi pou l deside pou l di yo konprann nèg sa yo kanpe fè lapè si te gen moun ki te ka fè sa ala kile te gentan gen lapè Guerrier ta p gentan gen an li pa tap rive kote l rive a la si yo konprann se nou menm ki di yo konprann maksibòm konsyans lan dabò blòk la se blòk nou l ye. Se pou nou li pa gen Ban m di w Gen kèk pa gen zafè de ti bwa de gran avni de dezi mantè non Nou fè fè wi Nou tou prè Sa vle di ke se sak sou yon grenn gran avni ap andire dezyèm avni ap andire l tou Ti bwa ap andire l tou Men si jounen jodi a tou Nou tout Nou tout nou rive yon tout Tout ba la touche nou anprann Li rive anprann nan san nou kounye a la anprann Anprann Bondye frape men l li di ti mesye yo konprann, reyaji ba la yon lòt fason. Sa vle di ke jounen jodi a, mwen di w sa ankò, si nou gen 6000 moun k ap viv anndan Gran Ravin, si nou menm nou 2000, nou pa ka enpoze 4000 moun an, 4000 moun an viv. An bon, nou fòk nou mete 4000 moun an nan bon kondisyon pou l fonksyone. Menm jan tou pou Tibwa. Si gen yon pwen nan yon de twa, anprann, yon ti mil moun k ap viv nan Tibwa, Sikris la twa mil, li pa ka enpeche lòt sèt mil lan fonksyone. Sa vle di ke ou konprann fòk nou batay lan, fòk nou fon batay ki lan avantay popilasyon an. Sa vle di ke si nou, sa vle di ke si nou ini nou, nou antann nou, nou menm jounen jodi a nou panse leta ka rejwenn, ka rejwenn nou. Leta konprann, panse kounye a la m panse leta ka antre lan yon kad dyalòg ansanm avèk Bodit sa nou bezwen. Men eske jodi eske jodi an kòm dyalòg la li gentan deklanche rankont fèt nou chita 2 gwoup yo kòmanse chita eske nou pare pou ke nou ta resevwa 2 moun anndan leta tou ki vin chita ansanm avèk 2 gwoup yo planifye pou on lòt twazyèm avèk dotre eske nou pare pou sa tou eske leta ka kòmanse enplike l kounya. Eske leta a ka kòmanse enplike l? Eske jodi a nou ouvè bra nou, n ap tann prezans leta a, n ap tann swa gouvèneman an oubyen prezidans lan voye de moun vin chita pale avèk nou tou pou n kapab gade kesyon lapè a ansanm? Eske n pare pou sa?
Non menm, nou pare pou tout bagay. Yon sèl bagay, yon sèl bagay m ap pran, m ap pran yon mesaj pase sou radyo a m pa konn si l ap deranje w.
N ap tande w.

Tande frè m yo. Trè byen bon bagay wi bon bagay sa trè enpòtan tou wi eske eske kòmsi nou pare pou ke leta enplike l nan kad dyalòg sa a.
Bon nou menm nou pare nou pare pou tout moun se pa sèl leta sèlman nou pare pou tout moun nèt.
Trè byen nou pral eseye wè si nou te ka fon ti pale avèk jounalis jounalis RCH 2000. Se youn nan nèg ki te prezan pandan dyalòg yo, nou pral eseye gade sa. E Lapli fon jan kòm si pou nimewo a ka vin jwenn mwen, m pral fon ti pale ak misye. Men, men, èske m konnen ke nou gen de, nou gen de trè bon rapò avèk mesye Vilaj yo. E, e, m tande dènyèman te gen yon gwo pwoblèm anndan Vilaj la. E, èske nou rive pale ou pale avèk de nèg anndan Vilaj pou ke yo menm tou yo te ka antre nan menm lojik avèk mesye Gran Ravin avèk Baz Pilat? Bon, sa vle di ke se dosye sa map fin jere pou m jere dosye dosye vilaj la byen rapid. Paske konprann, fòk nou ini nou pou nou tout. Sa vle di ke se solisyon nap chache. Sa vle di ke bagay yo pa gen egoyis ladan yo. Nap chache yon solisyon, ke nou met tèt nou ansanm nou chache solisyon an. Ke nou fè l konprann nou fè l bay tout moun ap sikile menm menm kote a tou pou n pa la tout frè konprann, pou n fè yon sèl yon sèl bagay, menm solisyon an sa vle di ke pou pou pou vilaj tou. Tou prè tou pou tande konprann. Desant nen an ap netwaye, machin an ap sikile san pwoblèm, san tèt, san moun yo pran san de. Sa vle di ke n ap goumen pou tout bagay yo. Men bagay yo gen dyalòg ladan yo, gen prensip ladan yo, gen disiplin ladan yo. Nou pa ka fè bagay yo britsoukou. Paske gen reyalite ou ka ap antre a nèg la, si l pa dakò ou pa ka jis fòse l. Ou kite l nan lign pa li a. Ok, trè enpòtan.
Bon, antouka mwen kontan gen nouvèl lan. M pral eseye pale avèk jounalis ki te prezan an. Mèsi paske w ap voye nimewo telefòn li pou nou, pou ke n kapab gade mouvman an kòman l te ye. Men, pou rezime tout sa w sot di an la, se ke nou menm nan nivo Gran Ravin, nou antann nou ansanm avèk Baz Pilat e Tibwa, pou ke nou rive fè lapè e dyalòg la deja kòmanse. Se sa nouvèl la? Bon, dyalòg la deja kòmanse.
Mèsi anpil, a byento. Dakò.
Wap wè nimewo a?
Vwala, e nou pral eseye wè si nou te kapab pale. Fò m di nou.